Kòman nou ye zanmim yo kòman nou te pase wikenn nan kòman tout bagay ye pou nou mwen salye nou tout nan non met lavi a kòman nou ye maten an mwen santim felis poum fè ti video sa pou nou poum salye nou poum mande tout ti zanmi klony yo kòman nou ye. Mwen salye ou menm ki toujou gade ti videyo m yo, ki pataje a yon lòt zanmi w ki toujou pote mo de ankourajman ba w. Videyo sa se pou ou. Nou konnen lavi se yon boul li ye. Toutotan tèt ou poko koupe, ou espere mete chapo. E kite lavi woule Lavi se yon boul Anpil fwa Moman difisil yo konn fè w dekouraje Moman amè yo konn fè w santi Lavi fini pou ou Men kite m di w maten an Move tan an pa la pou lontan. Siklòn k ap pase nan lavi w kounye a, li pa la pou lontan. Gen de bagay ki konn ap pase w nan lavi, se yon siklòn ke l ye, se yon dega ke l ye nan lavi w, se yon pwoblèm ki depase li ye nan lavi w. Men kite m di w, pran kouraj, Pa dekouraje. Anpil fwa ou konn gen yon bagay k ap domine w, k ap trakase w. Ou anvi tiye tèt ou. Ou mande mal pou tèt ou. Ou mande poukisa w te egziste. Poukisa w te fèt. Poukisa w pa t mouri depi lè w t ap fèt. Men wout Bondye vle favè w la se nan etap sa l vle pase tande. Se nan chemen ou wè l pase a se la l wè k ap bon pou ou. Fò w aprann gen pasyans pou w fè siksè nan lavi. Paske pwovèb granmoun yo di avèk pasyans n ap jwenn trip foumi. Pou w jwenn trip foumi, fò w gen anpil pasyans, fò ou aprann soufri paske pa gen anyen ou reyalize vit ki la pou lontan. Pa gen anyen ou wè ou genyen rapid ki la pou lontan. Tout sa ou fè nan soufrans, nan pase mizè, ou mèt kwè m, l ap dire ou, l ap la pou lontan. Paske a chak fwa ou sonje ki wout ou te pase pou gen tèl bagay, ki wout ou te pase pou reyalize rèv ou, w ap fon jan pou w ekonomize sa k nan men w lan, pou w jere l yon fason pou l pa janm fini paske w konnen ki soufrans, ki mizè ou te pase pou w arive genyen l, pou w reyalize l. Se sa k fè maten an, mwen vin di w pa dekouraje, pa kite eprèv lavi a, pa kite siklòn nan k ap pase nan lavi w la pote w ale. Pa janm bliye nou gen yon moun ki pa janm dòmi, ki toujou la pou l pran defans pou nou nan dòmi tankou nan je klè. Li rele Jezi de Nazarèt. Li pa janm dòmi, li pa janm kabicha, lè w panse w pa gen pèsòn avè w, li menm l ap fè entèvansyon pou ou. Kèlkanswa sòro ou te ka twouve ou ladann, li la. Li la, li p ap janm abandone ou, li p ap janm kite ou pou kò ou. Manman ka lage ou, papa ka lage ou, frè sè ka lage ou, yo ka imilye ou, yo ka abandone ou, yo ka bliye egzistans ou. Men Jezi li menm, li p ap janm lage ou nan wout la pou kont ou. Ou konn wè gen maladi ou genyen, pwòp paran e pitit ou imilye ou abandone ou. Pwòp frè sè ou pa vle rete bò kote ou. Manman, papa ou pa vle rete bò kote ou. Men Jezi li menm, Li toujou bò kote ou. Li toujou la nan tout sikonstans yo. Ou te mèt te gen move odè. Ou te mèt pèsòn moun pa t ka espire bò kote ou. Men Jezi li menm, li toujou bò kote ou. Li pap janm abandone ou, li pap janm kite ou pou kò ou. Gen anpil moun k ap di yo renmen w, yo avè w, se toutotan lavi a woz pou ou, se toutotan w bèl, ou ka travay, ou gen sante, ou ka pote yon bagay an retou. Men depi w vin tonbe malad, depi w vin ap frape gwo pwoblèm, moman eprèv, difikilte yo, yo p ap avè w ankò. Yo pap la avèw ankò. Si w wè w gen yon moun ni lè sa bon ni lè sa pa bon li kanpe avèw li toujou la pou ou, ou mèt gade moun sa gran konsidere l kòm se yon moun Jezi mete sou wout ou. Paske li pa fasil. Li pa fasil, se toujou nan bon moman yo gen moun ki avèw. Depi move moman yo prezante, Li te gentan pa t konnen w, li te gentan pa t zanmi w ankò. Paske gen de moman difikilte ou rive ladan l, se sèl Jezi k ap avè w. Se sèl Papa ki pa janm pèdi batay la, se sèl li menm k ap kanpe avè w. An pasan mwen pwofite nan ti videyo sa pou m di frè Mackenson toujou pran kouraj, m toujou renmen pote konsèy sa pou ou. Kèlkanswa difikilte ou wè ki prezante nan travay w ap fè a, kèlkanswa sa w wè ki parèt anfas ou, si vrèman se Bondye k mete w fè travay la, se Bondye ki voye w, rete fèm, pa dekouraje, pa kanpe nan wout, pa tounen dèyè, pa fè bak. Rete la, swiv liy ou dwat, swiv chemen an dwat pou jwenn rekonpans ki rezève pou ou a. Paske Bondye pa manje kouraj moun, li pa manje syè moun. Mwen tap swiv video la, mwen tap swiv tiwa papa lavi, mwen konprann nou tou lè de. Paske moun ki viv nan peyi etranje ka konprann sa tiwa tap esplike a. Pa gen anyen nan peyi sa yo ki piti. Sa w pran pou lejè a, se li ki gwo koze a. Ou ka wè jodi an yo siyale w pou yon bagay, ou pran l pou jwèt, ou pran l pou yon plezi, epi demen se li menm ki mennen w dèyè bawo. Se li menm ki koz ou depòte. Sa vle di pa gen anyen ki piti. Frè Mackenson men mwen felisite w pou konsyans ou dèske w di tout travay ou reyalize, tout sa w fè yo se ti wa ki ede w reyalize yo. Men sèl bagay m te ka di, si l rele w li di w men sa k ap pase, kòm ou yon moun ki vwayaje, Ou kapab ale kote li ye a. Ou ta sipoze ou pa ka ap fè yon gwo travay konsa kòm si pou w pa gen yon yon papye ou siyen oubyen yon bagay pou w gen yon aksè pou tout kote tout mond lan, tout kote w ka rive yo konnen ke ou gen yon travay ou reskonsab. Paske yo p ap rete endiferan pou yo wè gen yon kont Vrèman, kòb ap antre sou li yon bon moman pou yo pa chèche konnen ki travay kòb sa ap fè, ki sa moun sa ap fè. Sa vle di, mwen swete nou ret soude, sa pa pa yon bagay ki ka fè nou divize, ni pou nou ta wè lòt pou nou pa salye l, ni pou nou ta bloke lòt, ni pou nou gen yon pwoblèm anvè. antre nou menm. M swete nou jere tout bagay. Frè Mackenson chemen w pran an se yon bon chemen ke w chwazi sèvi Bondye. Mwen swete Bondye ba w fòs, kenbe la, toujou rete, toujou pote konsèy yo, toujou pote pawòl yo pou nou. Yo vrèman bon. Paske si yon moun ou pa pase move moman nan lavi ou pa gen pa gen kanaran san dezè. Ou pap gen konsèy pou bay yon lòt ki bò kote ou. Ou pap ka pote konsèy pou yon lòt moun ki nan pwoblèm. Fò w pase moman difisil yo menm se jis pou w ka pote konsèy pou yon lòt ki nan difikilte. Nou konnen se toujou konsa, lavi a pa fasil, rete fèm, en gen yon kote ou prale gen yon kote ou vle rive kenbe rèv ou pa detounen nan wout menm si ou wè wap bite ou preske tonbe toujou rete sou rèv ou toujou gen yon kote ou vle ale gen yon kote ou vle rive panse lavi a pa pa piti menm lè nou wè bagay yo vire tèt anba tout bagay difisil men Fò ou menm ou gen yon rèv, fò ou gen yon kote ou vle ale. Se toujou konsa, se toujou ti konsèy mwen pote pou nou, en se toujou mo de ankourajman m pote pou nou. Si w bliye non m, rele m pitit lòm nan. Tchao!